Mesye, nou pa eseye bat vant Carlo pou mwen. Non, non.
Mwen menm, men, je konpran. Bakon si Carlo vle pale avè nou la. Si Carlo sou swaf koute nou la. Si w anvi pale w mèt fè m siy, n ap bon wi. Mwen m konprann Carlo, efektivman, se lantrenè prensipal. Paske se pa. Non, se li. Se lantrenè prensipal, ou pa kapab kounye a la ou menm devwale. E jiska moman ke n ap pale a la.

On parle de Lenny Joseph un attaquant un milieu de terrain. Bay se frè se yo nap tande sa lontan nou menm. Wi lè 2 frè se yo. Yo te menm di ke yo te yo te dakò. Yo te sipoze yo te menm panse yo tap nan lis match amikal amikal yo. Match amikal ki te fèt dènyèman yo ant Island epi Tunizi an. Tunizi an. Resamman m rankontre avèk mon oncle 2 mesye sa yo, lansyen komisè Seyid. Misye di wi, mesye yo ti aske yo dakò pou yo vin jwe pou Ayiti e briskeman vin genyen yon pwen nwa. E nou bli pa pa rapò avèk nasyonalite manman 2 jwè sa yo, si yo pa vin jwe pou Ayiti nan koup dimond lan pa etone nou youn ou ankò lè 2 kapab prezan avèk la fòmasyon 2 sòlòt. Bon, Sa suiv.
Wi paske men gen e manman yo son nòvizyen. An pasan m pa konn si w sonje jwè sa a ki te jwe nan Gold Cup la e Carnegie Antoine. Wi, misye ki deklare Apre Gold Cup la m kwè l te vini. Wi, demi finalis la misye te lan pakou sa. Donk e misye kanpe karyè pwofesyonèl li.
Misye ki tire sa reverans. Se ton bon jwè, trè disipline e aplike menm avèk lekip ayisyèn. Pou mwen menm il a marke son epòk avèk la seleksyon ayisyèn de foot. Apa de sa,

Nou te ka wè ke mesye yo te, lè yo te vini, yo te anvi vini. Donk, se pa paske se dènye minit ou wè ke yo pa, yo pa pran w lan an Frans, yo pa pran w lan lòt peyi a, epi ou di, bon, kòm y ap mande m pou Ayiti, mwen aji pou Ayiti. Pap gen motivasyon non pli tou. Se pa menm motivasyon.
E y a pa sèlman la koup di mond ki ap tann mesye Grenadye nou yo. Touswit apre la koup di mond, Ayiti ki pral fè gran retou li o nivo di gwoup A dan la zòn Concacaf avèk la Lig dè Nasyon. Kote Ayiti dan le tòp dè 12 meyè ekip de la zòn Concacaf, il è fò posib nou ka tonbe nan gwoup Etazini, le Kosta Rika, Panama, Kosta Rika a nouvo. Paske la nou te genyen tout moun lan nivo 2 a e nou pral retounen. Nap raple nou poko jamè genyen yon match o nivo Lig A ke nou te patisipe deja. Nou te jwe contre le Panama, yon defèt yon nul e nou pat arive genyen fòmasyon Costa Rica. Vwala, m panse koup du mond lan se pi gwo galri a ki genyen pou ekip ayisyèn nan, la Ligue des Nations e nou pral tonbe lan kanpay pou la Gold Coupe, la Gold Cup ki pral jwe. K ap fèt o Mexique. Wi mexicain se gran disim favori pou li jwenn syèj la o detriman de. Se la lap fèt se la yo bay li. Mwen kwè yo dil yo bay li wi. Antouka On attend.
Nap tann mondyal la, mondyal la sou wout, li tou pre. Li pa lwen. Bon tout antrenè ap gade efektif yo, gen ki gen lis.

E an palan de Dayiti. Match d'ouverture an se au Mexique.
Au Mexique, se Mexique et Afrique du Sud. Kap fèt le 11 juin a 3 zè d'après midi. 3 zè d'après midi e non midi lan Azteca. Men gen lòt match a 10 zè du swa. Toujou au Mexico.
Oui, kap fèt.
Montréal. Oui, kap fèt Mexique toujou. Kap Guadalajara. E se Corée avèk République Tchèque. Men, qu'en est-il?

E si, si, si menm pase sou youn? Donk. Bon, poukwa pa?
Tout e posib. 2026 la pou nou.
Non, non, 2026 la bèl ane. Men kòman ou retwouve, èske peyi a vrèman an fyèv de koup di mond, dan lè ri, o nivo dè zantrepriz, la vant dè mayo, ekspozisyon dè kepi, tou sa, dè koulè, bleu, rouj. Bon, anpil moun, anpil moun antre lan vant dè mayo. Non sèl bon gen de konpani ki te la avèk sa e ta avan men gen de moun ki antre ladan ya ki kòmande gen plizyè kote wap wè yap vann men gen de kalite mayo kap vann tou se pa Non non se non non se pa yo yo tou lè de orijinal tou lè de orijinal men gen youn ki otantik sa vle di sak pi chè a se sa jwè yo ap jwe ap jwe a yo fon mayo se sa e ta ki fè l se replika a ki fè on ma li rele l swa sou sit sa e ta wap wè ke l ekri fèn fèn se sa lap meyè mache.

Pou m te ka wè kote gen diferans lan. Donk, petèt lè mwen fè nan m ka di w petèt se lan ekison an. Paske ekison gen dwa on badj pou otantik lan ou wè ou santi l epi lòt la se on bagay ki on transfè. Non, otantik la. Sètènman, fò pa bliye jwè yo pral transpire ladan l.
Fòk li ti su, fòk ti su a li menm li diferan. Kòrèk, pi bon ke lòt la.
Non, tou lè 2 bon. Se klè. Kounye a la Marc. Men kounye a la Marc, lè nou pran ekipmantye a, li genyen. atant pa li. Li menm fè 2 mayo kòm si pou 2 djakèt, 2 mayo a polo, polo pou Ayiti, 2 mayo pou fi ki koupe, ki pi wo. Se al bon. Paske se yo ka jwenn yo lan. Se tout yon package. Paske lè w pran ekipmantye a, li menm tou, li pral mize bokou sou la vant de sè mayo pou li wè efektivan si nou son peyi de spò, si nou ap mache dè.
Saïta. Saïta m pa kwè l te nan mondyal deja non. Menm si son konpanye kolonbyèn m pa kwè l te li abiye kolonbi non. M pa kwè non m kwè se premye mondyal li wi. Kolonbi on epòk se te le coq m te konnen ki te konn abiye yo. Non men se pa menm sa.
Saïta se pou la premyè fwa. Donk se pou sa kòm si ke yo y ap pwofite tou. Wi gon bon menm mwen menm m si sa rive w tou lè yo kwaze nou nan lari a. A mondyal la ba yo paske yo konnen nou bon nou konnen nou nan domèn spò a. Donk ou santi e Fyèv mondyal la kòmanse. E ou al sou plas yo, ou al sou plas Kanapevè, ou al sou plas Bwaye, wap wè gen aktivite deja. Yap fè preparasyon pou resevwa moun yo pou gad match. Wi, e sitou le chèf di gouvèneman anonse sa, paske peyi a pral mobilize an mòd koup di mond. Wi, se donk ou ka, mwen m santi l. M santi l petèt nou bezwen. On ti chalè anplis men m santi l paske mwen menm mwen santi l paske chak depi m kwaze on moun se de mondyal l ap pale avè m. Li di w mondyal la rive. De mondyal li vle pale avè m. Mondyal la rive, mondyal la rive. Bon, o nivo de chans. Oubyen li di gade m, nou nan batay wi, nou nan batay. Bon, on atan, on atan avèk anpil enpasyans. Dabò gen moun se pou la premyè fwa yo pral genyen opòtinite sa pou wè yn ekip ayisyèn o nivo dè senyò lan koup di mond. Gen moun ki te viv 74. E moun yo te toujou di mon Dieu ou kwè yap mouri pou yo pa wè Haïti nan koup du mond a nouvo. Bon yo wèl, yap wèl.
Yo pral wèl. Yo pral wèl. Nou a kèlke jou. Nou pa lwen.
Fon kenbe toujou. Men kanmenm bon mwen menm m te trè trè trè jèn men m sonje 74. M sonje kèk imaj, m sonje kèk moman, m sonje e m te gen ki laj? M te trè trè jèn. M te ka gen 7 an, 8 an. A 7 an daj e m sonje kèk bagay. M sonje e lè Ayiti fè gòl la kont sou Itali, ki jan lakay mwen kraze.
Men Marc, drôle de coïncidence, se vre se tiraj osò ki fèt, 74 nou tonbe. Lan gwoup Larjantin. Me 2026 a la nou retounen, nou tonbe lan gwoup Brezil. Ayisyen, kè yo se Brezil e Arjantin. Bon, wi, men la se Brezil. M di paran fè Brezil la se Ayiti. Paran fè Brezil la se Ayiti. Si, si, men menm jan m panse l t ap, men fò w di tou. Epòk 74 la, n pa t gen tout fanatik Ajantin sa yo non. Alèk, m ka di se Maradona ki fè. Wi, apati de 78, epi lekip de 86 de Diego. Maradona ki mennen anpil moun sou Ajantin, epi la kounye a. Paske se fanatik ki fè w chanje wout. Gen anpil fanatik Brezil men ou poko jwenn ekip pa w la, lè w resi jwenn pa w la, kounya la Messi fè bagay, Messi gare bagay la nèt. Vin fè, vin fè gen gen anpil nan de de kote. 86, yo tann prè d'une trantèn dane pou yo vin soulve yon twofe malgre 8 tan pli ta yo te aten la final, yo pèdi fas a Lalmay. Mentenan, yo soulve le twofe de 2022 avèk yon jenerasyon ki vini adule.

Se menm jan ou ta ka di yon nèg tankou Johan Cruyff, fò l te, fò l te merite yon mondyal. Men la koup di mond. Moun ki pa, gen de moun, gen de moun ki pa pran mondyal vrèman, men yo gen yon karyè ekstwòdinè. Men la koup di mond de 2026 Marc, se pou la premyè fwa ke Larjantin avèk prezans Messi pou mwen menm pap genyen otan de presyon. Paske. Se twofe sa ke l te bezwen, li bay li deja. E yo konsidere di fèt ke misye reste pou l kontinye jwe avèk Larjantin, se vre sa rapòt bokou darjan a la federasyon. Men la a, anpil moun panse si misye te fin soulve twofe an 2022, li te abandone, yo t ap di sèt yon lach. Men ou gen twofo lanmò, ou vin mete li an je. Non, si ta, ou wè si misye pa ta jwe, ta te kite apre, yo pa tap di anyen, paske li bay li. Il est antren de s'amuser. Li bay li. Men, la, pa ye, pa banm ri la m amuze non, paske se sur back to back la nan tèt li. Se posib, se posib.
E n'oublie pas, il y a quelques années.
Pa anpil peyi ki fè l. Mwen kwè se sèl peyi ki fè l wi. Wi, e non blipa ankò. Donk Ajantin ta renmen fè yon bak tou bak. E Ajanten yo gon. Donk gon presyon kanmenm.
E depi ou chanpyon an tit. M dakò a sa w di a wi. Depi ou chanpyon an tit ou gen presyon. Paske lè yo bat, yo pa di yo bat chanpyon an tit la. Se pa Ajantin yo ap di yo bat. Non, se la menm choz pou Lafrans an 2002. Oubyen Lafrans an 2002. Lajantin tou yo pran twofe a nan men Lafrans. Paske la France te tenant du titre en 2018. Wi, an menm tan tou, e an 2002 tou, ou bliye lè, lè yo pa pase premye tou an. Wi, yo sòti trè bonè. Yo di kòm si, oh, lè chan, chanpyon an tit yo elimine. Men la koup du mond. Yo pa di la France elimine non. La koup du mond de 2026, li gen yon lòt aspè trè pimante pou les argentins. Pou yo menm, yo panse la koup du mond de 94 avèk en sanksyon de Diego, yo panse ekip L'Argentine nan te kapab reyalize yon meyè pakou. Wi, bon lò lò gon jwè tankou Diego epi yo sanksyone l nan ekip ou li li pote li pote w li frape w. Wi, la sortie de Diego ou santi sa te frape yo. Bon, m pral pran yon lòt yon lòt presyon ankò ke Anzin gen. Anzin gen yon koup di mond ki te fèt yon lòt dat. Sa vle di ke yo te gen. Nan peryòd desanm.
Desanm. Sa vle di ke menm jan yo te di Brezil chanpyon. E an 2002, se lè sa koup di mond fèt premye fwa an Azi. An Azi. Donk la kounya se premye fwa koup di mond a 48 ekip.